Fed la me fed lovers fed nation yo pa bliye video sa se pou nou m fel desann pi ba ale nan komantè lan lèse opinyon paw lan vin di kisa w panse de retounen jojo montana vle retounen parmi fed la me yo nou tout te konnen jojo montana te ansanm avek fed la me fed lovers fed nation yo li te kite nou lale jwenn Lòt kan an, Osea al ale jwenn moun li t ap sipòte avan, men jodi a, li vle retounen pami fè de lame yo. Ou menm k ap tande videyo sa, desann nan kòmantè a, vin bay opinyon pa w. Vin di kisa w panse. Vin di èske retounen misye vle retounen an, kisa ki nan tèt li, kisa k dèyè tèt li. Èske l vle retounen avèk kè l, oubyen l pa vle retounen avèk kè l, oubyen se yon bagay li vin chèche, oubyen kikòk. Vin bay opinyon pa w, vin kòmante, vin di kisa w panse nan espas kòmantè la. Bonjou entènèt! Humm ti chèz mwen ke mwen menm mwen te bliye a banm pase menm poum prann sa ke nou pat konnen pi gran pase nou jodia nou konnen ke se anivèsè youn nan pi bèl aktris ki genyen sou entènèt lan e nòmalman nou konnen se meyè aktris nou konnen ki sou entènèt lan nòmalman

Bonsoir bonjour internet koman nou ye mwen espere ke nou trè byen depi nou tande vokal sa li pa lòt ke zanmi paw la frè paw la baradi official ki parèt lakay ou pou yon nouvo video nòmalman video ke nou gen pou ou jodi an ki se e jodi an pou anivèsè princess lan ke nou tout konnen ki se Nissa Catel Nelson nòmalman e nou wè Te gen yon gran inisyativ, te gen yon gran desizyon, ekskize, ki te pran, e kote ke manman Nisa te chwazi di pou anivèsè Nisha, Nisa, nòmalman, li p ap pibliye oken foto. Li p ap fè vlog, li p ap fè videyo, li p ap fè foto. E depi maten ke li te fè yon pòs kote ke li te di ke ou menm, zanmi w, fanmi w, nòmalman, E di a tout moun jodi an piga yo pibliye foto Nisa sou rezo an. E nòmalman e mwen wè ke sa l di an se te yon bagay ki te reyèl, se yon bagay yon efè ki vrèman nòmal paseke lè ke yon moun ou pa respekte pitit moun E jodi an, se te anivèsè ni sa, nòmalman nou tout te pran inisyativ sa, nou te fè la relèv kote ke nou te di foto ni sa pap pibliye sou entènèt lan pase ke nou deja konnen gen anpil moun ki pran foto timoun yo kap pibliye yo, kap sal imaj timoun yo, kap di dè pwopo sou timoun yo, nòmalman sa te rete nou mal, sa te fè nou mal, e sa te fè tout yon popilasyon mal pase ke dè sotiz yap di sou foto timoun yo, li menm arive blese. Moun ki nan vi timoun yo ki se manman fanmi timoun yo. Nòmalman, se konsa ke fèt li menm li te di ke foto timoun yo pap pibliye e nou te wè vrèman vre anpil moun pat pibliye foto timoun yo menm mwen m te pibliye l men lè m vin wè mesaj lan mwen oblije Efase l tou swit paseke nou sipoze koube. Se vrèman nòmal, nou tout te swete Nisach jwayez anivèsè avèk de plak, de pòs men nou pat pibliye oken foto. Moun ki te pibliye foto se son de foto ansyen de lane pase, se foto sa yo moun yo te pibliye panse ke se te yon bagay nou te sipoze, nou dwe fè nòmalman pou moun respekte imaj pitit moun. E lè ke popilasyon an li menm la sispann. Sal imaj pitit moun lè sa nou menm nap pibliye foto pitit moun. Nòmalman mesye dam jodi an gen yon zen ki ap boure sou entènèt lan se yon bagay tèt chaje hey avan m antre nan zen sa kite m di nou mesye dam nou sou chanèl Baradi Officiel lan pa bliye abòne like pataje nòmalman lè nou fè sa nou ede Baradi Officiel avanse nan travay li an anplis de sa tou M pap deplase, m pap kontinye tou san ke mwen menm mwen pa retire chapo m ba devan tout Fedlami, Fedlovers, Fednation yo ki aksepte sipòte Bayadi. Mèsi pou nouvo abòne e ansyen abòne m yo ki toujou la ansanm avè m, ki toujou ap sipòte m nan travay ke mwen menm m ap fè a malgre nou konnen se pa yon travay ki fasil men nòmalman nou pran inisyativ lan pou nou fè l avèk kè. Nòmalman pa bliye ke chanèl. Facebook Fednaelle lan nòmalman e nou sipoze mobilize motive nou mezanmi pou nou kapab fè chanèl la li menm li rive 1 milyon vyouz a 1 milyon abòne avan ke mwa avril lan fini osea nan kòmansman mwa me a paske se yon misyon nou sipoze level nou sipoze fèl fòk chanèl la li menm li fè 1 milyon Mezanmi gen yon zen kap bouyi mwen pa ka pa di nou zen sa. E nou genyen avèk nou yon gran sipòtè o kòman m ka di sa yon yon sipòtè yon fanatik Fednaelle ki te la ansanm avèk nou tout moun te konnen nòmalman ki chwazi rive yon yon lè li chwazi ke li di lap kite Fedlame, Fedlovers, Fedmichenne yo li vire paske nou tout te konnen ke avan li tap sipòte moun sa, chanteuse sa, aktris sa, nòmalman ki se Blondedy Ferdinand, e li vin rive yon fa, nan yon nivo ke li te kite Fednaelle, Fedlovers yo, li te chwazi retounen nan kan Fed, nan kan Blondedy, e li menm ankò li te fè 2 pòs kote ke li tap fè elòj. Pou Jenny Queen li te mande Jenny Queen ekskiz kote li te ajenouye nan pye Jenny Queen li tap mande ekskiz li te mande anpil padon pase ke li vle retounen bay tout aktè aktris chantez chantè love on sèl kou men gen yon pòs ke li te fè kote ke li tap imilye nan pye Jenny Queen pou li te mande Jenny Queen ekskiz padon si li te konn annwiye l men jounen jodi an nou vin wè ke E kòman m ka di sipòtè sa obyen Fedlame sa li menm li ta sanble gen yon bagay kòman m ka di sa konsyans li ap repwoche l paseke lè ke li menm li te pami Fedlame yo li te konn jwenn anpil love li te konn jwenn anpil lanmou malgre gen fanatik ki te konn ap joure l men nòmalman lanmou l te konn jwenn yo a 90 pousan paseke li te santi l byen pami nou Li te santi ke li nan yon anbyans pami nou paske nou te konble l. Men ta sanble ke misye te fin arive fè di ka 10,000 moun di ka sou IG, li te chwazi di li pap sipòte nou ankò, men sa pa anpeche ke li menm li renmen Fednaelle, ekskize li pap sipòte Fednaelle ankò, li pap pami nou ankò, men nòmalman. Li toujou renmen fednaelle li toujou ap bay fednaelle love la sak vin pase jodi an nou vin wè ke jodi an misye ta ta vle fè kèk fedlame konnen ke li chagren li rekonèt ke li menm li pat sipoze kite nou konsa li pa konn li pa konnen sak te pase nan tèt li nòmalman li pa konnen ke sak te prann ki te pousel li te vire do ba nou men li vin rekonèt erè sa li fè an ke Nòmalman li pat dwe ale, li pat dwe vire do ba nou, li santi ke li chagren, li santi ke konsyans li ap kale l paske li anvi wè Fedlame yo, li sonje Fedlame yo, li sonje lanmou ke Fedlame yo konn ap ba li, li sonje love Fedlame yo konn ap ba li, sa vin fè ke menm dòmi ke li menm li pa ka dòmi nan nwit paske li boulvèse, e m pa konnen, daprè refleksyon pa m, m ap poze tèt mwen kesyon, Eske se konble li manke konble kote l te ale a oubyen eske se kòman m ta di sa se se yon antant li vle mete antre fedlame yo avèk GS yo nòmalman nou konnen ke bagay fanatik sa yo bagay kan sa yo se yon bagay k ap bay anpil pwoblèm pase ke fanatik entèl fanatik entèl pa janm zanmi men nòmalman yn fwa ke ou te pami fedlame ou kite fedlame w al nan fanatik Jenny Queen nòmalman Pou w tounen nan fana nan feu de lame la fò e difisil paske la majorite de feu de lame se yon bann chen anraje yo ye depi ke yo pat vle wè w yo pap janm vle wè w paske si ke ou te ansanm avèk yo ou trèt yo kite yo al jwenn yon lòt kan depi ke yo di yo pa bezwen w yo pa bezwen w e yap la nan deng ou jiskaske yo menm yo enève w. Ta sanble ke misye nòmalman li menm e li santi ke li regrèt mwen menm sa m ka di nan sa e tout moun ki vle vin sipòte Fednaelle ou ka vin sipòte Fednaelle paske Fednaelle li menm kòman m ka di w sa li menm se yon manman bon kè se yon manman bon kè se yon moun k ap resevwa tout moun se yon moun kòman m ka di w sa kè l tèlman sansib menm si w te trayi l jodi an w ale demen si Dye vle w vin ba l love lan l ap resevwa love sa nan men w paske se yon moun m kapab di ki pa janm refize moun e li saj li janti li kòman m ka di sa waw li adorab li prè pou l padone tout moun e nòmalman mwen menm m pa kont misye ki vle tounen nan fedlame yo misye vle vini ke l vini ke nou menm nou pa gen anyen avwa avèk sa pase ke Moun nan li menm li ka chwazi sipòte moun li vle, li ka bay moun li vle love, li ka bay moun li vle atansyon, men nòmalman pa bliye ke gen yon bagay ou fè lap make w. E gen de jan ke ou menm ou retire kò w pami yon moun sa kapab make w. Sèl sa m kapab di misye, e byenvini, rebyenvini nan lame a, nòmalman Paseke nou pa ka repouse w, nou pa ka di w pa vini, e fanatik yo tou yo menm, y ap pran tan tou pou yo re-estabilize yo ansanm avè w. E m ap kite nou la, nòmalman nou menm Fedlame Fedlovers yo ki pral tande videyo sa, nou kapab. Bay opinyon pa nou, nou kapab bay panse pa nou, kisa nou panse de retounen misye vle retounen pami lame a, kisa nou panse de vini misye vle vini pami fedlame yo, paseke nou deja konnen kan jenny queen ak kan fednaelle se 2 bagay ki tèt chaje se m kòman m ka di se. Se de de bagay tèt chaje youn pa yon fanatik pa vle wè lòt fanatik fanatik sa pa vle wè lòt fanatik sa vle di se yon batay ki gen antre fanatik men nòmalman nou vin wè ke misye li menm ki ta vle retounen lakay li e nap nap kite nou la pou nou bay opinyon pa nou pou nou di kisa nou panse de vini Jojo Montana vle retounen lakay li pase ke li vle retounen nan baz.